Yon gwo salitasyon pou tout moun ki konekte n toupatou atravè rezo enfòmasyon sa a. Se Jounal Kreyòl la ki rantre lakay ou sou TeleVerite. Vwa sa a w ap tande a, yo rele l Wilson Pierre-Louis. Tout ekip la deja anbake pou pote jounal sa a rantre lakay ou. San pèdi tan, nou debake. Pi gwo pwen k ap domine aktyalite a se divès reyaks. Aksyon ki pa sispann tonbe apre desepsyon Premye Minis Ariel Henry nan tèt pouvwa a ki te deja nan kanpe lwen, li anonse demisyon l, li tchoula kò l sou pouvwa a jan sa te anonse. Blòk avoka angaje pou liberasyon prizonye politik yo ak defans dwa moun yo denonse manèv k ap fèt nan kominote entènasyonal la atravè caricom pou mete sou plas yon konsèy prezidansyèl ki pa reflete atant popilasyon an. Dirijan blòk avoka yo mèt Caleb Jean Baptiste ki raple pwopozisyon sòti kriz yo deja fè ak diferan aktè yo. Ansanm pati politik ak òganizasyon nan sosyete sivil la, Elian Wilner fè konnen se yon desepsyon fason premye minis Ariel Henry tchola kò l sou pouvwa a. Daprè Elian Wilner, politisyen ayisyen yo ta dwe pran gwo leson pou ta sispann kouri dèyè pouvwa a. Nan peyi Dayiti. Yon lòt kote, Eliant Wilner lonje dwèt jouda sou kominote entènasyonal la nan caricom ki pa sispann foure bouch li nan zafè peyi Dayiti. Eliant Wilner ki rete atache ak pwopozisyon ansanm nan, li voye jete kesyon kolèj prezidansyèl ak 7 manm lan. Epi ansyen senatè eli depatman Grandans lan Guy Philippe nan yon mesaj pre-anrejistre ki t ap reyaji sou demisyon premye minis Ariel Henry ak desizyon caricom nan, li montre dezakò l ak pwopozisyon sa a, yon desizyon ki mande pou mete sou plas yon kolèj prezidansyèl ak 7 manb. Prezidan Gran Rasanbleman pou Revolisyon peyi Dayiti a, Kolonèl Himmler Rebu, eksprime kolè l fas ak traktasyon k ap fèt nan Kominote entènasyonal la pou mete an plas yon kolèj prezidansyèl ki daprè li menm pa reflete kondisyon ak revandikasyon popilasyon an, Kolonèl Himmler Rébu di li voye jete tout pwopozisyon ak apwòch ki pa trete kesyon vrè revandikasyon popilasyon an. Reskonsab pati ini an, Clarens Renois di li regrèt tretman yo bay Premye Minis Ariel Henry nan entènasyonal la. Selon Clarens Renois, yo ta fòse Premye Minis Ariel Henry demisyone. Clarens Renois mande aktè yo pou fè depasman de swa nan lide pou jwenn yon consensus pou wete peyi a nan sa l twouve l jounen jodi a. Mesye dam tit sa yo ak divès lòt pral fè esansyèl jounal la. Pa kite n n ap tounen nan w bat je pou devlopman enfòmasyon yo. Yon lòt fwa gwo bonjou pou nou tout, mèsi pou pasyans ou ak ekout ou. Men nouvèl la an detay, jan n te anonse l divès reyaksyon tonbe aprè demisyon premye minis Ariel Henry ki te deja twouve l nan kanpe lwen. Daprè kèk òganizasyon ak pati politik se yon desepsyon pou premye minis Ariel Henry. Blòk avoka angaje pou liberasyon prizonye politik yo ak defans dwa moun yo denonse manèv k ap. fèt nan kominote entènasyonal la atravè caricom pou mete sou plas yon konsèy prezidansyèl ki pa reflete atant popilasyon an. Dirijan blòk avoka a, mèt Caleb Jean Baptiste ki raple pwopozisyon sòti kriz yo deja fè a ak diferan aktè yo pandan l lanse yon pinga bay tout moun ki konte ekate revandikasyon popilasyon an. Mèt Caleb Jean Baptiste.
Jodi a, objektif konferans de près la li klè. Li klè paske nou menm nan blòk avoka a, li klè paske nou menm nan fòs pèp la, nou klè. Nou di ke tout moun konnen nou genyen pli de 12 a 15 zan depi blòk avoka ap batay. Depi blòk avoka ap libere moun gratitman, tout moun konnen sa. Depi nou sou tèren ap batay. Jodi a, Nou wè gon ekip moun ak fanm ki kale kal fè tchoul ak bagay al fè tchoul ki pa respekte sa konstitisyon an di ki pa respekte sa la lwa di ki panse ke yo kapab fè nou pè ki panse ke yo kapab vreman pran peyi an otaj. Tande, nou vini pou n di nou mentni pwopozisyon nou te fè a. Nou mentni pwopozisyon nou te fè kote nou te di fòk prezidan an sòti nan kou de kasasyon. Mèt Zekil, mèt Wadlin, mèt Frenèl, mèt Doris, mèt Boulos, Amazan e tout lòt moun yo, nou di nou mentni. E tande! Pwopozisyon an di klèman prezidan an dwe soti nan Kou de Kasasyon. Premye minis la dwe soti swa nan HTC, swa nan sosyete sivil, swa nan klas politik, swa nan gouvènman an. Imedyatman premye minis lan fin gen prezidan, nou gen premye minis, nou pral genyen yo chita avèk pabli sosyete, tout moun, sektè. nan peyi a pou yo chwazi pou yo fè yon gouvènman de konsansis nasyonal. E, gouvènman de konsansis nasyonal sa a, fòk la jenès ladan l, an grann pati. Mwen nèg yo, depi 20 tan, 25 tan, 30 tan, 40 tan, yo pran peyi a an otaj, tout bagay se yo menm, yo kraze peyi a, yo retire tout sa ki genyen kòm lwazi nan peyi a, yo kraze jenès nou, yo fini avèk nou kòm jèn, ebyen jodi a se yo menm ankò ki pou kreye pwoblèm nan, yo panse se yo kap vin bay solisyon an pandan ke yo ekate lajenès. Map poze tèt mwen kesyon, map di nèg yo, eske lè Ariel Henry tap pale nou pa di ke Ariel Henry pa prezidan? A vre? Wi l pa prezidan, li pap gen dwa jwe ou atribisyon prezidan. Paske, lè l ta al siyen, nou di ke se prezidan, atik 149 konstitisyon an di ke se prezidan an ki negosye siyen epi lasanble e nasyonal li menm li ratifye etsetera. Se sa, se sa lalwa di. Paske prezidan rete prezidan e premye minis rete premye minis. Mwen vle konnen konsèy de tranzisyon nèg sa w ap pale a. Konsèy prezidansyèl sa a kap pale de 9 e de 7 manb lan, eske konstitisyon 1987 la, e minm 1987 amande a tou, eske l te prevwa l? Non. Ki atribisyon moun sa yo pral genyen? Alò yo pral ka jwe wòl prezidan an? Sou ki konstitisyon? Eske konstitisyon an yo mete l an veyez? Si yo mete nan peyi yo, se pou yo mete nou klè pou nou konnen sa n ap ye. Nou menm nou klè nou di e nou jire, nou di klèman ke jodi a se fini pou dezòd sa a, se fini pou demagoji sa a paske prezidan an nou soti nan kasasyon pou nou pa soti nan kriz tonbe nan kriz. Imedyatman prezidan an fin soti nan kasasyon, premye minis lan soti kote li a, n ap avanse. Ke machin kraze m! Tonnè boulem ooh. Vyèy mirak pete jem. Kelkeswa neg ki panse la ou pral pran pouvwa san la jenès. Ou pral pran pouvwa andeyò konstitisyon an. Ou pral pran pouvwa andeyò blòk avoka, andeyò fòs pèp la, andeyò. Mas defavorize yo andeyò militan yo andeyò de lajenès la ou p ap kapab ou p ap ka dirije ou p ap ka fè anyen paske tonnè kraze m tonnè boule m wè sou Mateli m te mechan nan libere nan bagay sou Jovenel sou Ariel tonnè kraze m sa pot ko anyen lè m pot ko nan batay m pot ko nan batay E kounya m pral nan batay wi. Wap pam de ti mesye viv ansanm yo pa ayisyen yo ye. E pou dat sa nou fon plan de sekirite. Pou nou rankotre yo, sa k poko gen bagay pou n, pou nou rankotre sa nap rense rense sa ka pran 1 an 1 an 2 an prizon. Tout moun ladann. E pa ayisyen yo ye? Ou panse mesye ap antre nan lojik sa apre batay Mwen pa konnen se komisyon an kap pale se pale nou pral pale avèk yo e pa mwen menm non komisyon kap fòme de tout kouch nan sosyete a epi yo pral pale avèk yo pou yo jwenn sa yap jwenn nan pou komisyon jwenn sa yap jwenn nan moun ki moun ki de viktim yo
Nou tap swiv la deklarasyon Maître Caleb Jean Baptiste ki te nan mikro Tele Verite. Elian Wilner, dirijan ansanm pati politik ak òganizasyon nan sosyete sivil la, fè konnen sa se yon desepsyon fason Premye Minis Ariel Henry tchoula kò l sou pouvwa a. Daprè Elian Wilner, politisyen ayisyen ki fin fou dèyè pouvwa nan nenpòt kondisyon ta dwe tire leson de sa k pase Ariel Henry a. Eksplikasyon Elian Wilner. ki voye pou ke lavi reprann nan peyi a. E sa se responsablite moun k ap fè politik andedan peyi a ki dwe konprann jodi a yo dwe sèvi peyi a. N ap tou voye yon mizangad. Li klè, blan. Ansyen premye minis Ariel Henry se te yon moun ki te pi fidèl ak kominote entènasyonal la. Nou vle konprann, nou vle fè dirijan, moun k ap fè politik anndan peyi a konprann ke blan an pa ka garanti w tout bagay. Blan ap pran tout bagay nan men w e lè l fin itilize w, l ap jete w e l ap imilye w. Lè n gade ki gwosè imilyasyon blan ameriken bay Ariel Henry, Pandan 10 jou sot pase la deyò kenbel deyò peyi a yo imilye l pandan se tan nou konnen ke pa gen anyen kominote entènasyonal la mande Ariel Henry ke l pat bay e ke l te prè e l konnen ke depi l gen kominote entènasyonal la dèyè l li fini l genyen li rasire malgre sinyale anpil moun tap sinyale l pou l di l pa konfòtab entènasyonal la se abitid yo sèvi avè w epi jete w. Ariel pa premye, Ariel pap dènye. Se poutèt sa, nou menm nou di aktè ayisyen yo, wè, fè politik pou Ayiti. Sèl kote pou yo defann du bec et des ongles, se Ayiti. Ameriken pa gon garanti. Yo prije Ariel, yo pran tout sa pou yo pran, a la fin de la journée, yo jete l nan poubèl. Enben sa a se yon egzanp klè pou tout moun. kap gen chans pou dirije peyi a pou konprann etazini pa solisyon etazini se malè e tout moun kap koabite kap sèvi ak ameriken tèt anba tèt bese enben finalman se ou menm kap wèl nan sans sa nou klè pou nou fini nou reyitere pozisyon ke nou genyen pou genyen yon kolèj de medyasyon ki moute rapid vit diferan sektè wè nesesite pou yo moute kolèj de medyasyon sa a pou ke yo rive konvoke aktè yo pou ke se pa caricom k ap konvoke etranje agoch e adwat deyò pou yo jwenn yon solisyon pou yo vin enpoze nou isit la an Ayiti se sa ansanm di ansanm kou ap kouche ankwa kont tout fòm gouvèneman. ke Ameriken yo rive etabli nan peyi a, e ke nou pa p patisipe, e n ap voye jete byen lwen, e n ap kanpe pou nou goumen kont tout otorite oubyen gouvènman oubyen moun Etazini plase pou vin dirije peyi a. Si se pa popilasyon, se pèp Ayisyen an ki eksprime volonte l. E nou di fòk sa fini, kesyon blan, se blan ki toujou ap dikte nou, gen yon jou, gen yon lè, pou ke nou di halte la, gagòt la fini, Revo sispann galope nan jaden pa man a papa yo. E nou klè, pozisyon nou pap chanje, ke nou menm nou pa nan solisyon kote ke se blan kap enpoze l. Nou pa nan solisyon kote se blan menm ki dikte l. Nou pou yon solisyon san pou san ayisyen. Nou tap swiv la deklarasyon Elian Wilner yon lòt kote Elian Wilner lonje dwèt jouda sou kominote caricom nan ki pa sispann foure bouch li tout longè nan zafè peyi Dayiti Elian Wilner ki rete atache ak pwopozisyon ansanm nan voye jete kesyon kolèj prezidansyèl ak 7 manm lan Elian Wilner. Jodi a, nou prezan nan konferans de près sa a pou nou kontinye denonse enjerans kominote entènasyonal la avèk konplisite yon ansanm de aktè politik ki fè tèt yo pase kòm pyon e ki pa respekte tèt yo e ki pa respekte peyi a. Ansanm voye jete byen lwen. Reyinyon ki te fèt ki fèt yè nan caricom nan kòm kwa yap deside sou sò peyi a. Nou te di veritab objektif ansanm se batay pou rapatriye souverènte peyi a. Veritab objektif ansanm. Se konbat, se lite kont enjerans kominote entènasyonal la e prè pou livre batay kont tout konze ak trèt nasyonal yo. Se avèk anpil, m te kapab di desepsyon, ke nou konprann ke caricom resevwa plis pase yon ventèn pwopozisyon, E tout antite politik ki t ap fè yon devwa e ki voye l bay caricom korije, e kote ke caricom deside finalman ke peyi a pral genyen 7 prezidan. Yon konsèy prezidansyèl ke nou menm nou wè se yon veritab krèy prezidansyèl ki pral fèt la, e kote ke Tout sak pa bon lakay yo, yo vle fè an Ayiti. Tout sak pa bon lakay yo se isit la yo vle eksperimante l a sou konplisite de zòm e de fanm politik ki gen responsabilite pou fè lonè peyi a. Malerezman se yo ki menm nan konplisite pou yo kapab dèyè pouvwa. Nou. te vini la nou te fè sa k rele yon pwopozisyon. Nou te di pou nou fini ak bagay ki rele caricom nan pou ke se yo pou yo sispann jwe wòl medyatè kòm kwa youn nan moun k ap enstans k ap ba nou kout men. Nou te di nou se yon nou vle yon solisyon san pou san ayisyen. Nou te pwopoze aske nou gen sa k rele yon kolèj de medyasyon. Collège des médias sou sa nou te bay kantite tout antite ke nou te pwopoze pou fè pati li. Osito ke Collège des médias sou sa li konstitye, l ap genyen pou l konvoke aktè yo nan chita pale fran, sensè, pou ke nou defini efektivman ki direksyon peyi a pran, e pou nou moute yon egzekitif bisefal e ke pou nou sòti peyi a kote li la. Sepandan, nou kapab konstate pa vwa e sou rezo yo, nou kapab konstate yon videyo k ap sikile ki ta ka di nou ke ansyen premye minis Ariel Henry ta lage sa, ta bay vag. N ap di. Desizyon sa a, se yon, se pa yon viktwa pou n konsidere ke l ye, se yon pa. Paske veritab pwoblèm pèp ayisyen an se Ameriken yo. Fò nou klè sou sa. Otomatikman nou pa konprann ke li nesesè jodi a pou nou retire grif Etazini sou do Ayiti. N ap kouri, n ap kontinye kouri pasi pala e n ap tounen nan menm pwoblèm yo paske lènmi nou, si n pa rive idantifye lènmi nou klè, ki se gouvènman ameriken an ki deside Ayiti p ap fè yon pa kita yon pa nago paske se yo menm ki mete men yon ba gòjèt peyi a. Nou te fon apèl a linite. Nou di fòk sektè politik la ini yo. Fòk sektè politik la konprann ke yo rive nan yon kafou, gon mea culpa ki dwe fèt pou ke yo menm yo rekonsilye a pwòp tèt yo, pou peyi a konprann pran yo oserye, pou yo konprann ke nou gon peyi pou n depanne. E nou klè e n ap redi l, ansanm voye jete byen lwen. demagoji ki fèt nan karikom nan. E chak enstitisyon sa a m wè nan mwens ke 48 èdtan yo bay pou chak antite sa yo voye moun pou moute konsèy prezidansyèl ke blan ameriken vle enstore nan peyi a. Nou di yon solisyon san pou san ayisyen, sa vle di kisa? N ap di laprès. Nou pa sèlman te pwopoze sektè ki pou andedan Collège de médiation ke n ap pale a. Nou ekri tout sektè sa yo. Nou ekri yo pou nou mande yo pou yo mete yo disponib pou yo sèvi de la Repiblik kote yn fwa yo te konstitye, rapidman y ap travay sou ajanda de diskisyon epi konvoke tout aktè yo.
Nou tap swiv la deklarasyon Elian Wilner. Nou sot swiv la divès reyaksyon kèk avoka ak militan poltik. Fòk nou di politisyen tou pwofite reyaji sou demisyon Premye Minis Ariel Henry a. Ansyen senatè eli depatman Grandans lan Guy Philippe nan yon mesaj pre-anrejistre sètadi yon mesaj yo tou prepare li fè sòti dezakò l ak desizyon aktè yo nan caricom ki mande pou fòme yon kolèj prezidansyèl k ap gen 7 manm ladan l ki pral dirije ekip tranzisyon an avan eleksyon anndan peyi Dayiti. Ann swiv mesaj sa a de ansyen senatè eli depatman Grandans lan, Guy Philippe. Yè ankò nou wè ke kominote entènasyonal la atravè caricom deside pou l pase pèp ayisyen an nan betiz. tankou jan sa ap fèt depi plis ke on syèk. Nou konnen ke depi apre depa Jean-Claude Duvalier, dominasyon sa a vin pi mal, sa vin pi rèd. Se yo k kontwole tout sa n gen pou n fè nan peyi Dayiti. Yo kraze agrikilti nou, yo detwi kochon kreyòl nou, yo asire ke yo ban nou movèz près toupatou, yo fè konnen se nou k vin ak sida, Yo kraze tout strikti kote nou te kab mete an plas pou n ede pèp nou e yo pran kontwòl total e reyèl pouvwa k ap deside an Ayiti avèk yon sèl objektif, lage Ayiti nan twou. Pèp ayisyen, okenn sitwayen konsyan, okenn Ayisyen pa ta ka aksepte sa kominote entènasyonal la mete devan n nan. Premyèman, si kominote entènasyonal la, an konplisite avèk elit pouri e santi Ayiti, politik e ekonomik, ki lage nou nan twou ke n ya la. Dezyèmman, awogans yo rive twò, tèlman lwen, ke yo panse ke malgre tout sa yo fin fè a la, se yo, ki ka deside kiyès ki pral dirije Ayiti avèk on objektif klè pou resisite, pou rejenere sistèm sa a ki pa bon pou peyi a. Ankò yon fwa m ap di nou, revolisyon ap mache, l ap mache trè byen. Mwen la a depi twa mwa. Mwen te rive la men nan peyi ki pa t gen okenn espwa. Jodi a, gras a ide revolisyon an, gras a yon pakèt jenn gason, jenn fanm ki kwè nan ide sa yo, nou arive montre blan an ke jan l panse l gen kontwòl bagay la ann Ayiti a, se pa vre. Blan an te di, p ap gen tranzisyon nan yon tranzisyon. Kreyòl pale, kreyòl konprann. Nou di blan an, ap gen yon lòt tranzisyon paske se pa sa a, se pa moun sa yo k ap mennen n nan tranzisyon an. E yo oblije fè bak. Devan volonte e detèminasyon pèp ayisyen an, PM Ariel Henry te di l ap la jiska 2025 pou l fè eleksyon e remèt li 2026. Ankò yon fwa, pèp ayisyen an kanpe, l di non se pa vre, sa p ap fèt. E ankò yon fwa, PM nan oblije fè bak malgre tout apui e sipò ke l gen nan men kominote entènasyonal la, pli presizeman Core Group. Donk se pou nou montre w ke. Pi gwo fòs ki genyen an, se pèp la. Se pou nou di w ke sèl moun ki gen lejitimite jodi a pou deside ki jan, kilès ki pral mennen Ayiti sou ray li, se pèp ayisyen. Se nou sèlman ki gen lejitimite. E nou gen fòs pou nou fòse yo. Batay la pa fasil. Paske jan nou te panse l, tankou nan listwa tout pèp ki nan twou ke n ye a la, pèp la lè l kanpe, le pli souvan l te konn jwenn sipò fòs piblik li. Lame Dayiti oubyen yon pati nan Lame Dayiti pa egzanp, Polis Nasyonal oubyen yon pati Polis Nasyonal. Malerezman pou nou, pèp ayisyen, nou pa jwenn sipò moun sa yo. Yo kanpe anfas nou pou yo defann statu quo a sou pretèks ke se lòd piblik y ap defann e yo byen konnen pou ki sa. Pou yon ti chèk, men yo fè l. Yo mete yo anfas pèp la, kraze pèp la, tiye pèp la. pou asire ke y ap pou yo perenize sistèm sa a pou mèt yo, pou patwon yo. Mwen swete ke sektè, piske gen sektè ladan yo kanmenm ki gen konsyans, ki kab wè sitiyasyon an pa bon, a pran konsyans, menm lè un peu tard, y a kanpe pou yo kanpe ak pèp yo, pou yo di non, pou yo kanpe ak pèp yo e mennen pèp yo ansanm kote nou anvi rive a. M ap mande nou pou nou mobilize. Desizyon caricom nan pa desizyon pa nou. Caricom pa gen okenn otorite legal pou l deside kiyès ki pral vin dirije Ayiti. Li pa gen okenn lejitimite pou l vin deside pou nou. Se nou ki pou deside. E sèl jan pou n fòse yo aksepte, se nan mobilize. Menm jan n fè blan fè bak sou kesyon pap gen tranzisyon nan tranzisyon an. Menm jan n fè yo fè bak nan kesyon Ariel Henry pap fè yon pa. Menm jan nou fè gouvènman ayisyen an fè bak nan kesyon lap la jiska 2026 la, se pou nou kanpe ankò nan lari a, pile beton an, pou nou di blan an, caricom, ankò yon fwa, ou poko menm granmoun lakay ou, fè respè w. Se ayisyen kap deside kilès kap dirije Ayiti. Si nou kwè nan sa, si nou vle chanjman reyèl la, radikal la, menm jan n fè travay sa yo deja, ann kontinye mobilizasyon an. Ann mobilize, ann kanpe! E ann di, sèt fwa si, n ap jwenn Ayiti ke nou reve a. E sèt fwa si, sistèm nan p ap tounen ankò. N ap kraze sistèm nan. N ap detwi sistèm nan. N ap demantle sistèm nan. E sèl jan n kab fè l, se mobilizasyon, se detèminasyon, se fòs, se kouraj. Nou swete Polis Nasyonal ak Lame Dayiti a sispann aji tankou yon fòs restavèk e mete yo o sèvis de nasyon. Se te deklarasyon Guy Philippe, ansyen senatè eli depatman Grandans lan. N ap fè yon premye kanpe nan jounal la. Ret branche, n ap tounen. Jounal la ap rapousuiv sou antèn Tele Verite. Si w apèn branche, vwa sa a w ap tande a, yo rele l Wilson Pierre Louis. Prezidan Gran Rasanbleman pou Revolisyon Dayiti a, Kolonèl Imler Rebu, fè sòti kòlè l fas ak traktasyon li di k ap fèt nan kominote entènasyonal la pou mete kanpe yon pouvwa ki pa rann kont de revandikasyon popilasyon an. Kolonèl Imler Rebu voye jete byen lwen pwopozisyon oubyen apwòch ki trete kesyon mete sou plas yon kolèj prezidansyèl k ap gen ladan n 7 manm. Responsab GREA mande pito

Himmler Rebu, prezidan di gre. Nou tap swiv la deklarasyon kolonèl Himmler Rebu, responsab pati politik ini an Clarens Renon a di li regrèt tretman yo bay ak premye minis Ariel Henry ki te twouve l nan kan pi lwen an pandan l bliye si granmoun nan tap fè tèt rèd. Clarens Renon a mande aktè yo pou fè yon depasman de swa pou jwenn yon akò Kidonk yon konsensis k ap pèmèt yo sòti peyi a nan sa l twouve l jounen jodi a. Ann swiv deklarasyon Clarens Renois. Pandan l ap anonse demisyon l lan, se pou l lanse yon apèl a lapè an jeneral nan peyi a pou ke peyi a reprann vi nòmal li, pou ke biznis yo kòmanse rekòmanse fonksyone, pou ke bank yo, pou ke lekòl konti rekòmanse fonksyone, inivèsite, epi pou ke gen yon fòs entènasyonal efektivman ki te di l ap vini, vini ranfòse lapolis nasyonal la. pou garanti sekirite vi e byen nan peyi a pou moun k ap sikile nòmalman. Se yon gwo malè pandye sou tèt peyi a. Se yon gwo malè pandye, m panse ke moun sa yo ki gen zam illegal nan men yo a, genyen 3 etap pou bagay sa a rezoud. Yon premye moman, fòk ke 1 mesye yo konnen ke yo pa kapab pran peyi a an otaj pou ap kraze enstitisyon piblik ou prive e prive e oubyen pou yo menm yo okipe lari a pou anpeche moun fonksyone. Y ap penalize pwòp pitit pèp la ankò, y ap penalize majorite popilasyon an. Dezyèmman, yo pa kab kite pèsonn moun fonksyone avèk zam ilegal, zam de gè lanmò, il fo ke gen yon pwosesis de dezarmeman, de reyabilitasyon, de reyensèsyon. Fòk gen yon pwosesis de jistis tou pou pini moun ki responsab krim ki fèt pandan tout dènyè ane sa yo kote gen anpil krim ki fèt. Leta a, se de moun ki sivil ki dwe dirije li, se de moun ki pase nan yon eleksyon ki dwe dirije l, se pa moun ki gen zam lan men yo ki pral pran pouvwa a. Sa se yon premye etap, ou wè m mete l an 3 pati ki pou fèt. Lòt etap la, se ke sur le plan de l'autorité de l'Etat, il faut que Ayiti retwouve nan, a travè de gouvèneman, a travè de enstitisyon demokratik, pouvwa nesesè pou ke yo adrese pwoblèm ki genyen ki fè ke genyen zam k antre nan peyi a konsa. Kiyès ki fè yo antre? Kiyès ki ba moun yo minisyon? Paske se pa yo k achte yo. Fò yo pini moun sa yo tou nan pwosesis de jistis ke n ap pale a. Dezyèmman, pou leta pran de dispozisyon pou l anpeche ke nan fwontyè nou yo, nan pò nou yo, nan ayewopò yo, zam pa kontinye ap antre nan peyi a ki pou vin kreye malè pou. Nou tap swiv la deklarasyon Clarens Renois, ansyen depite sikonskripsyon Aken an, Fritz Gérald Emmanuel Bourjoly ki tap reyaji sou demisyon fòse premye minis Ariel Henry a, mande pou aktè yo ale nan kou kasasyon epi fè yon chwa de ansyen senatè eli depatman Grandans lan Guy Philippe pou mennen ekip tranzisyon. Ann swiv la deklarasyon Fritz Gérald Bourjoly. Nou menm nou di ke nòmalman pou evite tout pwoblèm nan peyi a, se ta konstitisyon an, lwa pou nou ta respekte. E konstitisyon an vle ke se on jij de la kou de kasasyon ki pou asire prezidans repiblik la lè gen sikonstans sa yo. On jij de la kou de kasasyon nou pa konn kiyès ke li ye. Dezyèmman, yo menm lè lidè de pati politik yo ka chita ansanm pou yo chwazi on premye minis, Eke ki pou dirije peyi a e fòme on gouvèneman. Men nou menm, nou ka di, se ke avèk konsèy la, si ta dwe gen on konsèy de gouvèneman, si ta dwe gen on konsèy, se ta Guy Philippe ki pou ta di kiyès k ap nan konsèy la e se Guy Philippe tou ki pou ta prezidan konsèy la paske se li menm ki vini avèk mouvman l ansanm avèk Moïse Jean Charles, se yo 2 a k ta ka fè l. E nou panse ke tout abolotcho ki t ap. souse, ki t ap kenbe peyi a nan sitiyasyon sa ansanm avèk Ariel Henry, yo pa ka vin pretann ke la a, y ap vin dèyè pòs, dèyè djòb, pou al nan men gouvènman pou yo fè moun pa ka gen sekirite. Nou panse ke se Moïse Jean Charles avèk Guy Philippe, se yo menm ki te fè mouvman, se yo menm ki pèmèt yo dechouke Ariel ki ka fè sa. E gen yon lòt bagay toujou, ki ekstrèmman enpòtan jounen jodi a se lèzòm ame, lè gwoup ame. Nou pa ka omwen e ke yo pa ka pa chita avè yo menm si nou pa dakò, nou pa renmen ak, nou pa dakò avèk sa y ap fè a. Men piske pwoblèm nan se yo, il fo touche lapè di do a dirèkteman. Ou pa ka kite yo paske se yo k pwoblèm nan. E si w vle rezoud pwoblèm nan avè yo jan Guy Philippe di l la, se pou. pou tire ale kont bay Guy Philippe avèk Moïse Jean Charles e ke posibilite pou yo ta ou mwen fòme yon bon gouvèneman pou peyi a paske nèg sa yo ou wè se yo menm vrèman ki sitou pou Guy Philippe ki di w pat vle gen yon ben de san li vle ke yon gouvèneman pasifik e ke nou panse ke nou menm si gon konsèy ki ap enstitiye Guy Philippe se li pou bay moun ki moun pou nan konsèy la e se li menm ki pou ta prezidan konsèy sa. Nou tap swiv la deklarasyon ansyen depite Fritz Gérald Bourjoli e se sou nòt sa a jounal la kaba. Mèsi pou pasyans ou ak atansyon. Jounal la rive nan bout li mèsi pou pasyans ou ak atansyon w nan mikwa a pou nou te prezante w li. Non pa m se Wilson Pierre Louis. Bon lajounen tout moun.